Zanmi un peu partout dans le monde, bonjou, bonswa, emisyon pa w la rantre lakay ou jodi an. Nou di mèsi avèk chak grenn konpatriyòt ki pran inisyativ abòne ansanm avèk chanèl Dosye Lakay Pam. Dosye Lakay pa m se emisyon edikasyon ak fòmasyon e nou bay kèk bon enfòmasyon sou kesyon dokiman ak vwayaj nan peyi Dayiti. Jodi a nou pral pale avèk konpatriyòt nou yo, sa yo ki genyen kèk dokiman pou yo legalize, sa yo ki genyen kèk dokiman pou yo pote anbasad amerikèn, nou pral pale de kesyon. Vwayaj, Ki evolisyon ki genyen nan kesyon vwayaj pou Lèzetazini Damerik? Nou mande w prete nou ekout ou pou kèlke bòn minit. Kòm nou te di l nan debi emisyon an, nou pral pale de kesyon e legalizasyon sètèn pyès onivo. De la République ka peyi d'Haïti, ki sa ki kapab rann ke dosye a li legalize nan yon ministè, pa kont lè li rive nan yon lòt ministè, sitou o nivo di ministè de la jistis, dosye a li pa kapab kontinye legalize. Brèf, pou anpil de nou konpatriyòt ki genyen ekstrè de zachiv ki refèt, Sitou sa yo ki fè ak de nesans ki genyen jijman ladan. Lòske nou pale de ak de nesans ki gen jijman ladan, sè ta di, se an vèti de jijman randi pa yon tribinal ke ofisye de leta sivil lan li te anrejistre ak de nesans lan. An depi di fèt ke se yon jijman ki te rann yon òdonans ki abilite avèk ofisye de leta sivil lan pou ke li transkri ak de nesans ou an nan rejis, Ofisye an, nan rejis ke leta ba li an, lòske ou menm rejis sa ekspedye o nivo dè achiv nasyonal, ou vin bezwen ekstrè dè achiv sou li, ou jwenn ekstrè dè achiv sou li, ou bezwen legalize ekstrè dè achiv sa, wi, se yon bon pyès, ou pral antame pwosesis legalizasyon an. Nou plis ke sèten, lòske dosye a rive o nivo di ministè de la jistis e de la sekirite piblik, gen anpil posibilite pou dokiman sa a pa kontinye legalize. Ou kapab ap poze tèt ou kesyon pou ki sa dosye lakay pa bndi, dokiman sa a sitou ki genyen mo jijman ladan, ki se yon jijman ki randi pa yon tribinal, ki otorize avèk ofisye a transkri l nan rejis nasyon an, poukisa ke ministè de la jistis li refize kontinye legalize l malgre ekstrè dè zachiv sa li deja legalize o nivo di pakè de Pòtoprens. Fraz ki kapab anpeche ke ekstrè sa legalize, nou di se sitou an vèti de jijman, lòske dosye sa rive o nivo di ministè de la jistis, pou ke li kontinye legalize, lè zotorite di ministè de la jistis ap mande ou pou ke yo genyen kopi jijman sa. Ou menm zanmi konpatriyòt ki bay fè yon ak de nesans pou ou paske nou konnen se konsa pwosesis sa ya Ayiti, se bay nou bay fè dokiman yo sitou nou pa prezan. Lòske nou bay fè dokiman sa a pou nou, verifye byen pou nou wè eske konpatriyòt sa a, avoka sa a ke nou bay fè ak de nesans lan pou nou, eske l gen fraz ki di an vèti de jijman randi pa le tribinal. Si tout lè fwa ke nou konstate ke. Pyès sa genyen fraz ki di an vèti de jijman randi pa le tribinal sivil de Pòtoprens pa egzanp, mande pou ke yo ba nou kopi jijman sa. Paske lò dosye a sòti nan legalizasyon o nivo di pakè, l ap legalize paske pakè li menm li legalize direktè achiv nasyonal la. il sufi ke pyès la bon, li konfòm, pakè li menm li pa pran san l pou l lèktire dokiman an, li sèlman verifye otantisite sinyati ki nan pyès lan, il a fallu ke legalizasyon an y ap fè pou ou an, sinyati Bètran oubyen. lòt direktè ki nan Achiv Nasyonal, lòt direktè an apre ki vin apre Wilfrid Bertrand, li siyen, yo konstate e verifye ke sinyati sa li konfòm avèk spesimen yon nan direktè nan Achiv Nasyonal yo, yo valide otorite a.

retranskri pa rapò avèk ak de nesans a la nesans yo pèdi, mwen pa ankouraje nou pou ke nou sèlman fè yon ak de nesans, nou transkri l nan yon rejis kote ke nou pa mete kopi jijman pou nou remèt avèk zanmi ki te ba nou fè l la. N ap pale avèk sa yo sitou ki pran inisyativ pou yo fè dokiman pou moun, pa bliye si tout lè fwa zanmi an pral legalize l, li pa genyen kopi. Jijman an, Ministè de la Jistis et de la Sécurité Publique pap kontinye legalizasyon an, lè a nap oblije rekòmanse pwosesis lan, kontakte yon avoka oubyen yon grefye oubyen yon isye pou ke yo kapab rekonsidere ka pou nou zanmi entènot. An se ki a trait avèk temwayaj, Ki sa ki genyen kòm evolisyon nan kesyon vwayaj? A pati di mwa de janvye a nou konstate li, dosye lakay pa m konstate l, ke gen anpil zanmi ki te deja resevwa apwentman, ki te deja resevwa lèt pou ke yo al an entèvyou nan jou k ap vini la yo. Nou pa konnen ak kèl objektif, pou kèl bi, nou konstate ke anpil. anpil konpatriyòt sa yo resevwa yon email ki di ke randevou yo a, apwentman ke yo te genyen nan jou kap vini la, yo kansèl yo. Eske se pa rapò avèk konjonkti politik nan peyi Dayiti, nou pa konnen. Nou zot, nou se lakay pa, nou pa pale bagay nou pa konnen, nou oblije pwidan nan deklarasyon ke nap fè. Se pa sa nap, se poutèt sa nap mande avèk chak grenn zanmi ki genyen. Randevou nan jou kap vini yo, verifye email yo eske yo pa resevwa yon email ki di ke e anbasad la sitou anbasad amerikèn a Port-au-Prince yo cancel dosye yo. Nou pa konnen eske se pa rapò avèk evolisyon maladi an ki nan kap fè raj o nivo des Etats-Unis byen ke pa gen anpil pèt an vies imèn, men kòm nou tout kapab konstate l, paske Lèzetazini se yon peyi kote tout lè enfòmasyon ou bezwen ki pa two sansib a leta wap jwenn li, paske atravè kesyon maladi an nou di ke covid 19 nan, covid 19 lan la fè anpil anpil anpil anpil anpil ravaj, kote gen anpil de nou konpatriyòt, anpil moun deja atrape maladi sa. Alò pou ou menm ki gen randevou ou kap atann avèk randevou wi sa ka rive anbasad la toujou akòde ou randevou an se pa di nou di ke pa kontinye gen randevou wi randevou yo kontinye pa kont nou konstate gen anpil zanmi yo kansèl randevou yo gen nan jou sa yo la Dosye lakay pa m se emisyon edikasyon avèk enfòmasyon nou mande avèk chak grenn zanmi ki genyen randevou anbasad la verifye pou nou eske w pa resevwa mèl ki di ke randevou an kansèl. Zanmi ki gen randevou kansèl yo, sa pa vle di ke yo pap rele yo dan lè mwa ki vyèn, wi yo pap y ap rekonsidere ka a, nou zòt nou kapab toujou kontinye rele anbasad la pou ke yo kapab reskedile. Apre 1 pou nou. Emisyon Dosye Lakay pa m ap remèsye avèk chak grenn zanmi ki te prete nou ekout nou nan lè sa a. Nou mande w kontinye abòne, like, poze kesyon nan emisyon an. Se emisyon ki fèt pou zanmi ki lwen lwen lwen yo, zanmi lòske yo gen pwoblèm ki pa gen ni rele ni reponn ke nou zòt nou deklare yo kòm zanmi avèk fanmi Dosye Lakay pa m. Nou ale, nou swete tout moun.